Kiyès ki Lenny Joseph? Jwè sa a Sébastien Migné konvoke pou la premyè fwa e ki pral jwe koup du mond lan pou Ayiti. Lenny Joseph se yon atakan, atakan de pointe, ki ka jwe egalman elye dwat, ki ka jwe elye goch. Donk se yon. pyon ofansif pou seleksyon nasyonal la, 25 an daj, ki ap evolye nan Ferencvaros an premyè divizyon nan peyi Ongri. Ferencvaros se yon gwo klèb nan peyi sa a, se pi gwo klèb foutbòl ki genyen nan peyi Ongri. Youn nan jwè de lejand ki pase nan Ferencvaros se Ferenc Puskas ki te konn jwe nan ekip sa a. Puskas se te yon lejand di foutbòl mondyal de zane 50. Misye te jwe nan Ferencvaros. Ferencváros se ekip ki chanpyon pi plis fwa nan chanpyona Ongri an. Yo genyen 36 titre de chanpyon ongwa. Se tankou m ta di w la a se yon Bayern Munich nan peyi Ongri. Paske dènye ane sa yo pa egzanp, yo pran 7 tit konsekitif de chanpyon an premyè divizyon ongwaz. Donk tou le 7 dènye edisyon yo, Se yo menm ki chanpyon. Se nan klèb sa a Lennie Joseph, entènasyonal ayisyen, ap evolye. Misye ap jwe kòm, tankou nou di l, atakandpwent. Misye fè 1 mèt 83, franko ayisyen. Lennie Joseph pral donk pote mayo seleksyon nasyonal lan pandan koup di mond sa a. Misye potko janm jwe pou Ayiti. Li potko janm genyen nonplis yon konvokasyon ann ekip nasyonal. Se yon Trè bon ranfò pou seleksyon nasyonal la, Lenny Joseph. Li vini ta, men tankou pwovèb la di li Mieux vaut tard que jamais, Lenny rive. Misye fè 7 gòl sou 24 match de chanpyona sezon sa a. Nan peyi Ongri ok sou 24 match li jwe yo li fè 7 gòl e m ta ka di li trè anfòm paske gen 6 gòl ke l fè sou 5 dènye match chanpyona nasyonal Ongri yo ok 6 gòl sou lè 5 dènye match donk s on nèg ki aktyèlman la misye an trè bòn fòm ok an trè bòn fòm e m ta ka di w sou 31 joune de chanpyona ongwa ki jwe yo pou m pale de tan de je misye li titilè 11 fwa ok 11 fwa sou 31 jounen li gen 13 lòt fwa kote se rantre li te rantre an kou de je e li fè 7 match kote li te sou ban pou ekip la el pat monte nan match la ditou donk se ta ka di bilan 31 jounen Lenny Joseph nan Ferencvaros. sezon sa a. Se yon jwè ki pral sètènman pote anpil pou seleksyon nasyonal lan pa rapò a kalite l d'un manyè jeneral, nivo kote l ap jwe. Kite m raple nou ke chanpyona Ongri an, selon endis UEFA a, li se 22 zièm chanpyona ki genyen an Ewòp. E Ferencváros t ap jwe Lig Europa sezon sa a.

Ok, ekip la te elimine an 8 tièm de final e misye te fè 2 gòl, ok, 2 gòl sou nonb de match ke li te jwe yo, e tankou nou di l, 12 match ke li te, 12 joune ke ekip pe Ferencvaros lan te genyen nan Lig Europa. Vwala donk Lenny Joseph, e mwen panse lè n ap pale de jwè ki an fòm, lè n ap pale de jwè ki an fòm nan bon nivo, mwen panse ke misye se youn nan jwè nou kapab site, ke seleksyon nasyonal sa a genyen paske non sèlman misye anfòm nan l ap fè gòl nou di l deja fè 6 gòl sou 5 dènye match chanpyona Ongri an li jwe Lig Europa plizyè fwa titilè sezon sa a se donk yon jwè nou kapab vrèman tankou nou di li konte sou li ki abitye a tchalenj strès wo nivo a Leny Joseph vwala 25 an tankou nou di li konvoke an ekip nasyonal pou lapremyè fwa Se on bèl akizisyon, on bèl ranfò pou seleksyon nasyonal lan a lapwòch de la koup du mond kap rive dan mwens ke yon mwa. Leni Joseph, enben wi, tankou jan antrenè a di li, misye nan wo nivo a, men la pral rive anndan seleksyon an sur la pointe des pieds, un peu menm jan ak Wilson Isidore, paske ekip sa a, te gen on seri de jwè ki te travay pandan eliminatwa a, ki te kalifye ekip sa a pou koup du mond, gen d'autres jwè ki rejwenn ekip lan. nan fen wout eliminatwa a oubyen ki rejwenn ekip lan aprè eliminatwa a, nou tout se Grenadye, nou tout pral batay pou menm kòz lan, pou fè Ayiti gen yon bèl reprezantasyon nan koup di mond sa a, Eleni Joseph se youn nan dènye ranfò an dat yo pou seleksyon nasyonal sa a, a lapwòch de la koup di mond.